Zanmi m byenveni sou chanèl la, ou menm ki pat ko branche mwen swete ou rete abone sou chanèl la e konsa nou va jwenn kèk videyo a chak fwa mwen poste videyo. Jodi a nou vle pale de yon sijè ki vrèman, ki fèk soti, ki se vaksinasyon, de vaksen an ki fèk soti nan semèn sa a la, ki sot pase, ki pase a la, nan semèn nan vaksen an ki soti, ki vle di nou, nou deja konnen ki se, ki se de vaksen, youn ki se, de, youn ki se de, mo, modena, e lòt la ki se Pfizer. M ap eksplike nou egzakteman ki diferan ki gen antre Modena ansanm avèk Pfizer. Premyeman, Pfizer ki se li efektiv ki se 90, 95 pousan efektiv li genyen, 95 pousan ki vle di 95 pousan e vle di li gen anpil efektiv kapab gen anpil garanti ladan l. E. Dany Ace ki se Modena ki se 94 pousan, ki se 94 pousan, m kapab di w ki yon ti jan pi ba pase Pfizer. Men m kapab di w pwèske, yo a pwèske menm nouvo, men yon ti degre ki limite. Premyèman, Pou kiyès moun egzakteman vaksen sa a la? Premyèman, kiyès moun ki pran vaks, ki pou, ki sipoze pran vaksen sa a pou premyèman? Anben, m kapab di w, premyèman, kiyès moun yo rekòmande ki pou pran vaksen an? Se premye moun, jan yo di an anglè a, ke se front line worker. Wi. Ki sa sa vle di? Ki jan de moun yo pral ye? Se moun ki se tankou doktè. nurse, moun k ap travay nan depatman nan depatman sante. Se jan de moun sa yo ki pral pran vaksen an, ki pran vaksen an premyeman. E ki jan de lòt moun ankò, granmoun ki gen, ki gen, ki aje e ki m kapab di w ki an, ki gen anpil lòt maladi nan yo menm, se jan de moun sa yo, yo bay vaksen an pou moman konye a. Apre sa. Enben kounye a yo pwal distribye vaksen pou lòt pou lòt moun tankou lòt moun nòmalman. Men an nou pale kèlke kèlke efè vaksen sa a kapab ba ou apre ou fin pran n. Umm kelke efè ou kapab pran sa a chak fwa ou konnen gen moun lè yo pran vaksen an nou pale sou sijè de Ayiti lè nou pran vaksen gen moun ki gen vaksen lè l pran vaksen an li ba li li ba li fyèv swa ke li ba li gon li ba li yon ti boul nan ponyèt li bagay sa yo m kapab di w chan se jan de bagay sa yo enben ki sa n pral fè premyèman lè w pran vaksen sa a men ki jan de umm men ki jan de umm. de sa w kapab rankontre apre w fin pran vaksen an. Premyèman, ou pral jwenn, jan m te di w lan, l ap ba ou fyèv, li kapab ba ou, l ap ba ou fyèv, e dezyèman li pral ba ou yon tèt fè mal, Se nan sezon sa yo kounye a la lè w pral ou pran li bo fyèv e l bo tèt fè mal e ou pral jwenn jan m te di w la li kapab moute kote vaksen an te kote yo bo vaksen an li kapab fon ti moute li ap fon ti boul bagay sa yo e an an dotre tèm li pral ba ou anpil anpil doulè. Doulè m kapab ba ou Doulè l pral ba ou Ki jan doulè l pral ba ou Doulè nan kò ou E doulè nan depatman jwen ou M kwè ke se konsa li pral ba ou anpil Efektivman se jan de bagay sa yo li pral ba ou apre ou pran vaksen sa a E answit vaksen sa a m kapab di ou osijè de 2 vaksen yo nou pale Kiyès ladan yo ki bay plis travay pou fè e kiyès ladan yo ki bay m kapab di w osijè de depatman sante yo pwal depanse plis kòb pou yo kapab ature pou yo kapab kenbe vaksen sa a nan yon bon eta? Ki jou ki youn nan vaksen yo ki bay plis travay a fè? Ok, an n gade. Premye vaksen ki se vaksen Pfizer. sa li bay Pfizer sa li rekòmande m kapab di w Pfizer a rekòmande anpil anpil anpil anpil bagay premyèman li bezwen yon frizè yon yon yon yon frizè ki rekòmande 70 degre. 70 degre, yo di ke nan 70 degre sa a, um Celsi, gen yon bagay ke Celsi, ki vle di li plis, li plis frèt pase, um pase tanperati a. Lè nou nan tanperati, lè lò etan bò isit, um um gen kote Boston, New York, bagay sa yo, li vrèman vrèman frèt anpil, enben se yon frizè konsa, li depase tanperati a lè l frèt. Se yon frizè konsa ke yo bezwen pou yo kenbe vaksen sa a an bon eta. Men kounye a, diferan ki genyen nan Moderna, pwoblèm li, bon kote li gen a Moderna, ou pa bezwen jan de frizè sa a pou mete vaksen sa a. Moderna kapab antre, ou kapab mete vaksen nan, nan nenpòt, nan regular frizè. Lè m di w nan regular frizè, nenpòt frizè w genyen ou kapab, depi l vrèman, vrèman fre, ou kapab mete vaksen sa, li pa mande w anpil, anpil, anpil, anpil, anpil travay pou w al achte yon frizè ki depase limit li, li pa mande jan de bagay sa yo. Enben, m kapab di w se se konsa bagay sa yo nan nan nòmal li. Se yon frizè nòmal Modena li kòmande li menm. Li pa kòmande yon frizè ki depase degre pou pou achte pou li. Se yon frizè se yon refrijidè nòmal li mande. M kapab di w se jan de bagay sa yo vaksen an Genyen kounye a, yo, jan m te di nou deja, yo kòmanse bay vaksen an depi ki lè? Ki jou, ki jou, ki jou? Depi nan, nan semèn sa a, semèn sa a vaksen an kòmanse, kòmanse fèt. Men jan m di nou deja, se moun premye yo, se moun front line, ki vle di se moun, se doktè, se nurse, se infirmière, se, m kapab di w, Granmoun aje ki gen pwoblèm nan yo menm, ki gen pwoblèm nan poumon, ki gen ki jan de pwoblèm maladi e lè yo vin rankontre avèk maladi coronavirus sa a ki vrèman efektiv pou yo, kapab menm arive pèdi lavi yo. Se jan de vaksen, se jan de moun sa yo y ap distribye vaksen an pou le moman kounye a. Apre de sa, bon, sa yo di ankò, jis paske ou pran vaksen an, Sa pa vle di ou kapab fè nenpòt sa w vle. Lè m di w nenpòt sa w vle a, sa pa vle di ou p ap mete mas la nan figi w ankò, sa pa vle di ou ka al nan fèt, sa pa vle di ou kapab ou kapab vrèman kolabore avèk moun tanzantan. Non. Ou toujou sipoze swiv kòmandman. Ki jan yo kòmandman an? M kapab di w ap toujou mete mas nan figi w, w ap toujou rete 6 pye, 6 pye de distans ansanm avèk lòt moun pou w pale. E lè w pale a fòk ou toujou avèk mas la nan figi w. E answit pa gen kesyon de 15 15 20 moun nan yon kote m tankou nan yon club bagay sa yo pa gen jan de bagay sa yo wap toujou kenbe jan de distance sa yo ansanm ebyen m kwè ke se tout sa m gen m te pote pou nou jodi an pou vaksen an ki fèk distribye e m swete nou rete Abone sou chanel la e konsa ke map pote plis enfomasyon sou vaksen an e answit m kwè ke gen plis lot enfomasyon ki gen anko enben m swete nou abone sou chanel la pa bliye pou nou komante sou li e konsa nou va ankouraje mwen